Nap di yon gran bonjou, bonswa pou nou tout fanatik abòne nou yo, se avèk menm plezi, avèk menm sajès la, avèk menm detèminasyon nou retounen sou kanal Ayiti Enfo a jis pou nou pataje e pote tout dènye enfòmasyon ki genyen kap domine aktyalite a. E kote ke m pral fè nou tande bob se kap salanbe profèt Laura kote ke profèt Laura te anonse e lanmò e bob se ebyen jounen jodi a ke bob se li menm chapo bob se vire de tèt kote ke bob se li menm pran yon lòt desizyon kote ke li dekrive Pwofèt Laura e l fè konnen ke li pral tradwi Pwofèt Laura lajistis. Nou mande w si tout fwa ou poko abòne avèk kanal Haïti Info a ebyen pa neglije abòne pou kapab toujou rete konekte avèk Haïti Info. N ap envite w rete konekte pa dekonekte pandansetan nou pral antre dirèkteman nan videyo a.
M reflechi anpil pou m pa t ba l odyans. Men ou konn poukisa ke m chwazi reponn li? N ap viv nan yon sosyete kote se jistis enjis la k ap fè chemen l. Paske menm brasèz sa a, li t al sou yon radyo plizyè fwa. pou l anonse lanmò Prezidan de la Repiblik la. E l te menm bay dat lanmò a. E dat lan ki fè li echwe, paske mèsenè yo, kriminèl yo, te gen yon lòt bagay ki te vin pase ki te dat 27 jwen pou te asasinen Prezidan Jovenel la pa t kenbe. E pi eskòmòtèz la t al di sa sou yon stasyon radyo, men jou 27 jwen an pa t kenbe. Eskòmòtèz sa yo bay pou sè Lora. Mwen menm ki se timoun legliz, ki fè tout vi m nan legliz, pandan n t ap pale de prenon an Guerrier, prenon yo tèlman gon sans, èske w janm tande gon paran ke l te andeyò nan tèt mòn ki bay pitit li rele Kayen? Èske w janm tande yon paran ki bay pitit li rele Jida? Medam K, ou janm tande yon paran bay pitit li rele Akab? Ou janm tande yon paran bay pitit fi l rele Jezabèl? Sa vle di ke se pa annik wè prenon an yon kote ekri epi bip ou lage l nan lestomak timoun nan. Dèfwa prenon ou bay timoun nan menm son antrav pou li. Paske si w te pran yon ti tan pou w te konnen siyifikasyon dè prenon, ou pa t ap bay pitit ou prenon pou bèl non. Ou konprann? Donk, sa m kapab di avèk Laura. Nora ou ka tout bagay, ou ka yon brasèz, ou ka yon degajèz, ou ka pa bon debouya, men ou pa sè. Paske mwen menm, ki se timoun legliz, m salye madam vèv pastè Suzan kap koute n nan Fort Lauderdale, nan vre madam renmen jounal sa konsa, l renmen m seryezman. Mèsi madam Suzan, sa fè n anpil plezi, bòn semèn. Guerrier, m apanté legliz. Depi m piti m nan legliz. M poko janm tande yon sè k rele Lora. M poko janm tande yon sè k rele Ti Mamoun. M poko janm tande yon sè k rele Natacha. M poko janm tande yon sè k rele Sabrina.
Kòman sa? Ebyen si w konnen yon sè k gen non sa yo nan legliz ou konnen fè m konnen. Sa vle di ke manzè ap peta moun men pou sa m bay m ap bay repons lan. M pran menas yo trè trè oserye. paske m konnen ke ou fè pati de yon rezo malfèktè k trè pwisan. E sa fè lè m wè moun ap vin di les amis de Jojo, les jovenelistes, e moun k ap radote, k ap jèbèdè. A di Jovenel te gen zanmi pou madanm sa a moute nan radyo plizyè fwa, l ap anonse asasina yon prezidan, minis enteryè, sèvis sekrè peyi a, pèsòn moun pa poze l kesyon, li tounen nan radyo ankò, l vin di menm betiz la ankò. E madanm sa pa gen ankenn bon konsomasyon pou li la m pa fouti kapab jwenn kòman pou m ba li l. Li pa gen yon legliz ki rekonèt li. Mande l ki si w bezwen l fache avè w mande l ki non pastè legliz li a epi l rele tèt li sè, sè Lora. Mwen menm m ap di w yon ti bagay. M konnen w fè pati de yon rezo malfèktè ki touye prezidan an. Pa gen manti nan sa. Dayè e kouzin madan kòk ou ye. E e yo k te voye w al anonse. Lanmò prezidan an nan radyo ou konnen w t ale yo, radyo k pa pran responsablite yo tou byennantandi. Maten an, mwen konnen rezo kriminèl ou yo trè fò, paske les assassins sont là, les assassins sont dans la ville. E pa pli ta pou wikenn nan m tande e Badio te nan Primati e Bae Lagae sou trezo sosyo yo pa menm demanti l menm si yo pa demanti l ki n di ryen konsa. Sa vle di ke ou ka konnen ekip ou ap prepare pou asasinen m. Paske nan plan nou, gen gen direktè medya pou nou te metrize, ikonpri direktè medya pa m nan, te gen m tou mou nou te metrize apre lanmò Jovenel. Sa vle di si kriminèl yo nan lari, kriminèl yo repran pouvwa, kriminèl yo nan lajistis, sa vle di ke gen yon seri de moun, yo toujou rete dè eleman e ki. Jenan pou nou, pou nou kapab fè siksè nan krim nou an. Yo te voye w al anonse lanmò prezidan an. Kòm prezidan an li menm tou pa t pran responsablite l kòm prezidan k fè w pèmèt ou gen dwa pa anonse lanmò m. M ap mande DINEPA, enjenyè Guito Edouard, pou fè dlo rive nan blòk kote Escomores la ap viv la pou mwen pou l kapab jwenn dlo pou l ka lave fich bòlèt li, pou l ka lave enstriman jewometrik li ak kèk lòt bagay li bezwen lave. Paske gen dokiman ki pa ka rete san lave. Epi mwen menm m pral entante yon aksyon, m deja fè l menm, an jistis kont li rapido presto si adrès li m poko jwenn. Tanpri Enjenyè Edouard. Fè dlo koule nan zòn kote eskomòtèz Laura ap viv la. M santi gen de chalè lè ap monte moun nan vrèman, li monte nan tèt li. Si l te jwenn dlo pou l te lave dokiman l, enstriman jewometrik li, fich bòlèt li, li pa t ap rive pou ap mete m nan lis moun kriminèl li yo gen pou asasinen.

Paske peyi kote yo ye a, se peyi ki respekte dwa, ki respekte jistis, prensip nan jan pou moun viv. Yon nèg pa ka pran yon mikwo pou ap fè nenpòt dega. N ap mete, n ap mete yon fren nan dezòd sa a. Ou menm, ou vini la a, ap plede anonse lanmò m, fanmi m enkyè, ap plede di m, men sè k te anonse. Li pa sè! Mwen mennen ankèt sou Lora. Lora se yon degajèz. Lora se yon brasèz. Laura son ansyèn degajèz sou pay nan Kwabosal la sou treto yo l konn ap mennen aktivite l. E se pandan ke krache dife ap bay pwoblèm anba l pa ka mennen degaje l yo li te vin channmas. M pa konn se nan aktivite channmas li kwaze avèk kriminèl yo, mèsenè yo. Men se sou tab machanba w konn ap fonksyone. Se la w te k premye ap fonksyone. Donk kounya ou vin channmas m pa konn kote yo jwenn ou epi wap plede monte sou radyo ap vin di presè sèvi nan non Bondye Bondye voye w entèl pral mouri etc etc ap vè gagann yo nan zòn tonton morann zeze ap mande si yo pa gen bagay lakay yo pou yo ta lave etc pipi pou jete ou wè youn te leve kako l li pran plat li l bwè ou wè sa l ou wè nan kisa l te lage tonton e menm sè sa e menm sè Lora sa yo. Tanpri Dinipa, sè Lora, fè l jwenn ti gout dlo pou l ka lave enstriman jewometrik li pou l ka ban m lapè m. Epi, m ap repran pou toulmond. M konnen rezo kriminèl la trè fò. M konnen kriminèl yo, les assassins sont là, les assassins sont toujours dans la ville. M konnen nou a, nou ka egzekite nenpòt moun ke nou vle. Pa gen jistis nan peyi a. E sa fè ke m pral mande Mizuel pou l pase imaj palèdjistis de Pòtoprens pou nou. Depi w fin wè imaj sa a, w ap wè èske sosyete sa a se yon peyi ki gen jistis? Èske moun ka espere jistis nan yon sosyete konsa? Laura, m ap di w yon bagay. M ap redi w sa ankò. Mon soleil ne se couchera plus et ma lune ne s'obscuscira plus, car l'Eternel Sera ma lumière a toujours et les jours de mon deuil seront passés Esaïe 60 vèsè 20 M konnen w byen, ou se yon ansyen bouzen sou pay, ansyen bouzen machanba ki t al fon esperyans channmas epi kriminèl yo jwenn ou, yo fè w sèvi avèk non Bondye pou w ap fè demagoji. E mwen menm, m ap fè w rete. Menm jan m fè Azayèl ret nan wòl li, m ap fè w ret nan wòl ou, paske m konn ki sa lalwa di. Sa adrès ou m poko jwenn. Pa gen yon moun ki konnen l. Pa gen yon pastè k konnen. Bon, gade, gade pale de jistis yon peyi. Bon, se, e, e, e la a, e la a yon moun, depi sou sa a, depi w fin gade imaj sa a, ou di dezole pou moun ki swaf jistis nan peyi sa a. Dezole moun ki bezwen jistis nan yon peyi konsa. Gade yon jij enstriksyon vann yon manda. pou 30 mil dola ameriken pou touye yon prezidan epi l al kache Kanada. Bon kisa w ka espere? Sè Lora m konnen yo pale nouvèl asasina m nan fò devan w pase e nan mitan kriminèl yo ye e m ap di yo m pa pè yo, m p ap fè bak, m ap kontinye misyon mwen e mwen kwè nan Bondye lavi an epi ma misyon elle est une mission divine, sè Lora.